Nouvèl administrasyon an ki monte isi o Zetazini. Kòm nou te deja di ou deja, e nouvèl administrasyon sa a, li t ap vini avèk yon ajenda, e ajenda a, se yon ajenda ki deja, ki te deja klè, ki trè trè anti-imigran, e Pwomès ke l te fè pandan tout rali l yo, pandan tout eleksyon yo, nou kapab wè ke se egzakteman sa ke l ap eseye delivre sou pwomès pou ke li kapab fè tout sa k posib e imajinab pou ke li in a way stop you know antre de imigran nan peyi a e menm imigran ki nan peyi an pou l wè egzakteman kòman èske l kapab atake yo. Donk e ou menm kap swiv nou, nou konnen ke espesyalman ki te gen espwa rantre nan yon seri de pwogram isi Ozetazini, nou konprann ke moman sa a trè difisil pou ou menm, nou konnen ke se yon moman ki reyèlman pote anpil chagren, anpil tèt chaje pou ou menm, sepandan nou toujou di ou, depi wap viv right ou toujou gen espwa e Sa ki bon se ke nou te deja pase pa yon administrasyon Trump deja, sa vle di ki sa? Sa vle di ke nou konnen egzakteman ki jan l ap pote atak li yo e nou konnen kòman pou nou reponn li. Kòm ou kapab tande yè, youn nan premye pwogram ke li elimine, se premyèman se ap CBP One nan. Nou konnen ke se nan CHNV Parole Program, ke se nan border a pou antre administrasyon Biden nan te mete App sa a ki rele CBP One, se CBP One nan ki pèmèt ke w genyen sa ki rele otorizasyon de vwayaje. E premye sa l fè egzakteman pandan ke li antre nan ofis, se premye sa l fè, se elimine app sa a totalman ki bo ke moun ki te gen randevou, yo deja jwenn notis ki di ke tout randevou ke w te genyen kenso, e moun nouvo pa gen mwayen ditou pou yo mete yon randevou paske li elimine totalman aplikasyon sa a ki rele CBP One nan. The good thing is that, again, kòm mwen di yo, le fèt ke nou konnen teknik yo, Ositou ke bagay sa yo pase, nou gen anpil advocate ki la k ap batay pou konnen egzakteman ki jan yo pral reponn. Dezyèm gwo gwo koze ke li elimine se sa ke nou rele resettlement agencies yo, resettlement program yo. Sa di ke ou konnen ke gen anpil peyi Se atravè pwogram sa yo ke moun yo kapab rantre e gen yon seri de òganizasyon pa bò isi ki resevwa moun k ap sòti spesyalman de lòt peyi ki gen lagè yo, Ikrèn, de Ayiti, de kèlkeswa kote a genyen sa k rele resettlement program nan. So, pou le moman li di li kanpe pwogram nan. Byen antandi de manyè tanporè an atandan ke l figure out exactly what to do. Donk se dezyèm gwo bagay sa di ke moun ki t ap antre kòm refijye yo kounye sa a moun sa yo an atant e ou majine w sitou lè w ap fwi danje lè w ap fwi lamò epi ou te panse ke w pral antre kounye a nouvèl administrasyon di yo kanpe sou pwogram sa a ou poko ka rantre w ap oblije tann E moun ki sou fwontyè yo aktyèlman la a, li di l ap deplwaye, ok, l ap deplwaye lagad nasyonal, l ap deplwaye militè, se kòmsi m ta di w pou li menm se nan yon gwo kriz denvazyon ke l ye. So ou kapab imajine w nan ki nivo mechanste lòm kapab rive, ki bò ke yo deklare ke Southern Border a se kòm ta di w se yon zòn ki ki gen yon envazyon, ou imajine sa sa rele yon envazyon, se ta vle di yon pakèt moun k ap debake sou ou etsetera, e pou sela li oblije deplwaye nan sèlman lagarde nasyonal li osi deplwaye dotre fòs ki pou ale e kontrekare moun sa yo ki nan Southern Border. Se sa ke n ap mande w ou menm ki nan zòn e Border a tou pou w pran anpil prekosyon paske tou senpleman nan peryòd sa a li pral vle montre vrèman ke tout sa l di yo l ap akonpli yo, paske fò l bay satisfaksyon avèk baz li. Sa vle di ke ou pa vle pou al pran nan premye gwoup moun ki pral viktim yo, paske nou deja konnen ke gen yon seri de gwoup k ap viktim. Nou gen enpresyon gen yon ti pwoblèm teknik, fò nou kanpe. Ok alright so nou pa vle pou se ou menm ki viktim se sa kè nou di w tanpri tanpri pandan epòk sa yo ou pral pran anpil prekosyon pou pa oblije ale nan ankenn tèt chaje avèk lagad nasyonal avèk militè avèk kèlkeswa fòs lan pou ki rezon paske kounye a l di w li prè Konprann, pou l bay dwa, konprann, pou yo tire sou moun ki ap eseye antre. Sa vle di ki sa, ou menm ki nan fwontyè la, otan ke sela depann de ou menm, pandan epòk sa, ou pral chèche yon mwayen pou rete kalm, paske pa bliye, tout sa ou wè la yo, yo, y ap monte, monte, yo gen pou yo desann. Paske, ke yo, Amerika vle l, ke Amerika pa vle l, yo depann de imigran pou vin travay nan peyi a. Sa vle di ke yo pa ka fèmen pòt totalman a imigran. Sepandan, pou li bay satisfaksyon avèk baz li an, li pral montre ke li an, an, an raj, si n te kapab di, pou l kapab montre baz li yo ke yes, yes, yes ap frape. Men, o, o, avan w konn fèmen zye w, twa mwa pase, si mwa pase, ou pral santi ke bagay yo yon ti jan bese. Se sa ke n ap di w, tanpri, tanpri, otan ke sela depann de ou menm, pran prekosyon pa l livre tèt ou nan sitiyasyon ki ba w viktim e l ap twò kontan pou l jistifye aksyon l yo si yo kapab si yo ka tire sou ou pou yo tiye w l ap twò kontan pou l di baz li yo ke men sa k ap pase dènye bagay ki pi gwo kou ke nouvèl administrasyon an poze se sa ke nou rele dwa de citizenship pou moun ki fèt nan peyi ya. Sa se yon lwa ki la depi pli de 150 an ki bo ke yo pèmèt ke depi yon moun bay nesans a yon ti moun sur le teritwa ameriken, san teni an kont de kiyès paran li te ye, eske paran li te gen stati ou non, depi ti moun nan fèt sur le teritwa ameriken, li sipoze genyen. dwa de sitwayènte ameriken. Li eseye sa deja e li retounen avè l ankò kibò ke li di ke si timoun nan fèt nan peyi an e ke paran yo pa either US citizen oubyen gen green card, yo pap kapab genyen papye paske konnen lè w fèt nan peyi an Fòk gon kote pou ale pou yo baw sosyal, fòk gon kote pou ale pou yo baw birth certificate, pou baw us passport, sa vle di ke kounya li pran tout moun sa yo ki pral fèt, tout bebe sa yo ki pral fèt, li mete yo nan kategori, se kòm sa diw unclassified, se sa, se sa e moun ki gen langaj de lwa yo, se kòm sa diw moun sa yo vini, yo pa konnen si yo ayisyen, si yo ameriken, paske pou yo ayisyen fòk ta, fòk ta al fè paspò ayisyen.

voye you know dokiman yo ale pou yo di ke administrasyon an pa gen dwa pou l elimine yon pwogram ki konstitisyonèl paske se pa konsa ou annik vini ou annik ekri ou siyen epi ou di yo ale paske gen lwa nan peyi a m toujou di nou se yon peyi de lwa ke l ye ou te mèt tande Moun nan ap fè sa l vle, men gen lwa nan peyi an e yo sipoze swiv lwa yo. Donk, pandan m ap pale avèk ou a la a, pou, spesyalman pou paran ki gen ti, ki ansent, ki manman ki ansent, ki pral gen timoun, ki kòmanse wè, ki dizè, o, sa k pral pase pitit mwen yo, mwen deja di w konsa ke genyen prè de 18 eta, e gen plis eta toujou ki pral jwenn nan mouvman sa a, pou ke yo kapab ale kreye sa k rele yon klas aksyon oubyen yon lawsuit against administrasyon Trump lan pou kesyon eliminasyon de birthright citizenship sa. So, again, sa m vle di se ke yes moman yo difisil, yes bagay yo pa parèt de manyè trè trè fasil pou nou menm, sepandan Anpil anpil ladan yo gwo sinyati ke wè yap bay gwo bagay sa yo se anpil gwo bwi kap fèt pou ki rezon paske fòl satisfè baz li e donk fòl montre ke lap fè yo men anpil ladan yo yo pa fasil pou li aplike vrèman se sa kem diw pa dekouraje pa fè tèt ou cho paske nou konnen ke lè bagay sa yo tout moun pral pale nan tèt ou e se youn nan bagay mwen di nou Nan moman de kriz, se pa nan moman sa pou w al fè desizyon. Paske lè w ap fè desizyon nan kriz, ou p ap fè bon desizyon. Se sa kè n toujou di w, pran san ou, ale nan yon òganizasyon ke w ki kredib, pale avèk yon avoka, pa al lage kò w nan mitan nenpòt moun. Anpil moun ap vin kote w, y ap ofri w dis, y ap ofri w dat. Dènyèman yo di m konsa ke, wi yo vin a yon ti, yon ti pyès e senkan, yo vin a, kòmsi gen yon pakèt bann bwi, m toujou di nou, depi gen yon nouvèl ki tonbe nan domèn imigrasyon, n ap la pou nou klarifye l pou ou. Si w wè nou pa vin avèk li, rele nou mande sa k pase paske nou p ap kite yon nouvèl enpòtan pase san ke nou pa di w li. Donk, gen anpil moun ki pral eseye pran avantaj de ou menm. So nou di w fè atansyon. Ou menm ki deja nan peyi an, Anpil nan executive order yo pa tèlman pral gen yon gwo enpak sou ou paske w deja lan peyi a. Donk se youn nan rezon ki fè ke nou toujou di w fò w fè tout sa k posib pou w kouvri tèt ou. E se youn nan bagay chak fwa nou pale yo nou wè nou tande yon kesyon yon seri de kesyon moun ap poze sa vle di ke w pa janm swiv sa nou di w. Si w pa swiv sa nou di w nou pa gen anyen n ka fè paske se enfòmasyon n kapab ba ou pou w ede w pran de bòn desizyon. Men si w pa swiv yo nou pa gen anyen n ka fè. Pa egzanp nou di w si w te vini nan pwogram Biden nan. Nou klè, e sesi dè e dè mwa avan administrasyon an kòmanse, nou di w sa deja. Si w vin nan pwogram Biden nan, Biden te deja di ke li pa p renouvle pawòl ke w genyen an. Paske w genyen l pou dezan, li pa p renouvle. Nou di w ke ou gen aksè ak tps, fòk ou ranpli tps. E jiska prezan nou di w lan, lè n ap gade nonb de moun ki ranpli pou ti pyès nan anm an tèm de nonb de moun ki ta sipoze, gen anpil nan nou menm k ap fè tèt di, nou pa janm ranpli, n ap tann, m pa konn kisa n ap tann. E lè w fin ranpli ti pyès, paske pa bliye, ti pyès se youn nan pwogram ke l te tchalenj lè l te la deja, e l pral retchalenj li ankò. Donk se poutèt sa nou mande w pou w pran plizyè layers, ou konprann, de couverture, de protection, pou ke w pa gen pwoblèm. Dènye etap la se azil lan. Of course nou konnen gen de moun ki nan peyi an ki pa vrèman kalifye pou azil. Sepandan, lè w chita ou pale avèk yon avoka oubyen yon òganizasyon kominotè menm jan avèk IFSI ki akredite pou fè travay sa, nou kapab eksplike w kisa w ka fè, kisa w pa ka fè. Donk, azil lan, sa k fè nou mande w pou pran l lan se paske nan youn nan pwogram ke yo pa ka challenge reyèlman se pwogram azil lan. Sa di ke lè w aplike pou li, pa bliye aprè 150 jou de aplikasyon lè w mete aplikasyon an, an jeneral, again, yo voye ba ou sa k rele work authorization e work authorization nan kounye a li valab pou 5 an. Donk se sa k fè nou di w si w pran extra layer protection sa yo, avan ke w ta pèdi travay ou paske youn nan bagay ki pral pase se ke lè tps pral bezwen renouvle pa bliye tps se pou 18 mwa ke l ye lè l pral renouvle depandamman de employer paske pa bliye gen anpil moun ki vote pou trump ke w vle l ke w pa vle l ke w renmen l pa renmen l gen anpil employer ki vote pou yo sa vle di genyen lan employer yo ki kapab tann kou 18 mwa tps la rive epi l pa renouvle e Kat travay la pou mwen paske li gen dwa di w piske administrasyon an pa dakò avèk tps li gen dwa di w pa renouvle l. Se nan sans sa a ke nou m di w ke menm lòske w gen tps li ta enpòtan pou w pran yon lòt step, pale avèk yon bon avoka, yon avoka solid paske nou pa vle al pou al lage dosye w nan men nenpòt ki moun ou di mwen ale nan òganizasyon kredib yo al chita mande pale pou yo kapab eksplike w èske w elijib, kisa w ka fè kisa w pa ka fè. Paske lè w gen kat de travay 5 an, guess what? Administrasyon la pou 4 ans ok sa vle di ke by the time ke administrasyon ale wap toujou ka rete nan travay ou sans oken tèt kase so se sa nou toujou ap di w fòw swiv lè nou baw konsèy yo nou toujou di w nou pa la pou nou fè lajan sou ou nou pa gen yon sèvis nap vann ba ou paske nou la se pou nou sèvi w pou nou gide w se sak fè kèlkeswa jan enfòmasyon an vini nou toujou vini avèk Bon jan ti mamit e sa bon bon ti mamit nou nan bon ti mamit nou baw enfasyon klè pou ke w kapab genyen l donk lè nou bay li ou menm kap swiv pa kenbe l pou ou menm pataje l avèk yon lòt paske se prèske chak jou nou tande kesyon lè nou tande kesyon nou di mezanmi kote moun sa yo te ye toujou paske l pa posib Pou depi mwa nap di w konsa ke gen yon nouvèl administrasyon kap vini, li pap li pap favorab pou ou menm, men sa pou fè, men sa pou pa fè, ou pa janm fè l. Bon si w pa fè l kisa m ka fè ankò, m pa gen anyen m ka fè. Donk nou espere ke w ap swiv konsèy yo epi w ap mete yo an aplikasyon. Anpil nan nou menm nou konnen ke genyen sa yo rele mas depòtasyon. Se youn nan pi gwo pwomès ke l fè se mas depòtasyon. Dayè jodi an la, daprè sa yo te di, li te sipoze Chikago. L ap wè kòman l pral atake diferan eta sitou eta ki pa tèlman pwo administrasyon sa. Sa vle di ke nou di ou li enpòtan pou w pran tout dispozisyon posib pou w pwoteje tèt ou, pou w pwoteje fanmiy ou. Ifsi youn nan travay ke nou fè, nou mete anpil videyo deyò. Se sa kè nou di w, ou menm k ap suiv, Fòw toujou swiv avèk nou subscribe kòman yo di an kreyòl pou ke souskri avèk nou pou lò ke gen yon update pou ka gentan konnenl pa egzanp nou mete videyo know your rights lan menm lòske administrasyon an monte guess what ou toujou gen dwa ou nan yon peyi de lwa ou toujou gen dwa sa vle di ke lèn baw konsèy yo fòw ka swiv yo pou timoun yo nou diw fòw fè epòk sa yo fòw oblije chita Avèk tèt repoze, si w gen pitit, pou w kapab fè yon plan, yon plan de pwoteksyon pou lèzanfan. Nan ki sans sa sa vle di? Si moun nan pral lekòl, paske lè y ap fè sa k rele yon rèd, sa vle di ke, kòman yo rele rèd ann anglè? Yo annik antre yon kote, yo debake avèk tout fòs, epi dèfwa, yo pran tout moun, ke se. Yo fè yon raf. Yo rafle. Yo rafle kote a wi. So lè yo ap fèl dèfwa yo fèl avèk mechanste, ke w gen papye ke w gen pa papye, dèfwa yo konn annik ale sitou nan travay yo epi yo pran tout moun yon sèl kou. Se aprè ke si jamè w gen mwayen pou gen aksè avèk yon avoka oubyen yon advocate, se lè sa ou kapab di non non non ou gen papye ou gen papye. Dèfwa se konsa yo fèl annik ale yo debake yon kote. So lè sa rive fò pitit ou yo pwoteje. Sa w fè, Fò w dezinye yon moun ki kapab ale chache pitit ou lekòl pou ou si jamè yon bagay konsa ta rive. Nou pa di ke l pral rive, men m toujou di w prekosyon pa kapon. Menm pou moun pa egzanp ki genyen, ki nan peyi an ki gen bank akawont pa egzanp, akawont bankè. So, si ou genyen yon moun ou kapab mete non l sou akawont ou an, just in case, paske an nou di ke yo pran w Epi al avèw. Ou pa gen aksè pou al peye lajan pou yon avoka. Men si w gen yon moun de konfyans, byen antandu nou di yon moun de konfyans, paske m pa kwè w pral annik rele nenpòt ki moun nan lari an pou w di m pral mete non w, non moun nan sou akawont yo. Yon moun de konfyans, yon paran, si se madanm, mari, si e mari, madanm, oubyen yon pitit ou ki gen aj ki kapab fè tranzaksyon sa pou ou. So, yon fanmiy kle, moun ou fè konfyans, moun ou fè konfyans ke w su e sèten ki pa prale pran avantaj de ou menm. So, o ka ou pa egzanp ta gen yon pwoblèm kèlkonk, Si moun nan gen aksè avèk akawont ou, ou bezwen peye yon avoka, ou gen dwa voye moun nan, moun nan ale, l pran lajan an pou ou, li peye avoka a yon fason pou yo kapab, kèlkeswa kote w ye, ki kapab vin ede w. Sa vle di ke lè mwen di sa ankò, mwen toujou di nou, m pa vle nou afole. Paske lè w pran prekosyon pou w fè bagay ou dwat, sa pa vle di ke sa pral rive. Men, li bon pou w pran dè mezi ki kapab pwoteje tèt ou, pwoteje fanmiy ou, oka ou yon bagay ka rive. Paske mwen di nou, 3 premye mwa yo, Yo pral yon ti jan difisil paske fòl pwouve ke sal di an, sal te di nan kanpay lan ke lap fèl e se sa ki pral bay moun yo jwa pou yo konnen ke te gen yon prezidan ki tòf nan imigrasyon, kap depòte moun, kap fè dis kap ap fè dat. Se sa kè nou di w tou ou menm ki ti krik ti krak ou move, ti krik ti krak kap voye baton, kap voye kou, nou di w se pa le moman pou agresif. Ou pa ka nan agresivite, ou pa ka nan batay avèk moun, ou pa ka al nan fè gwo kont pou granmesi. Lè w ta rive ou ta wè santi ke si w al fè yon kont, kont lan pral lage w nan pwoblèm pou lapolis vini, respire pwofondeman, bwè yon bèl vè dlo frèt, kalme tansyon an. Paske fò w poze tèt ou kesyon, èske l vo lapenn pou w reponn moun nan? Èske l vo lapenn pou w al atake moun nan? Èske l vo lapenn pou w antre nan bagay sa? Paske gen yon seri de bagay, si l pa vo lapenn ou pa sipoze fè l. Donk, tout gwo nèg yo, tout gwo dam yo, ki ti krik ti krak, yo move, se konsa yo ye. Epòk sa yo, n ap mande w tanpri tempo, tempo, tempo, paske otan ke sela depann de ou menm, fò w evite nan koneksyon avèk lapolis, konek evite koneksyon avèk ice, konek evite koneksyon avèk national guard paske yo pap yo pap ede w. Donk se gwo sa yo nou te bezwen di w ke li kòmanse avèk yon lis de sa nou rele executive order ok òd egzekitif sa vle di ke kote l siyen l mande pou yo fè imedyatman sepandan anpil nan sa ke l siyen yo yo pa aplikab paske ke yo anti konstitisyonèl e lefèt ke yo anti konstitisyonèl Nou menm ki lan domèn advocacy nou prale jwenn avèk tout lòt fòs yo pou ke nou ka advocate li. Donk aktyèlman la kòm mwen di w 18 state deja ale against administrasyon an e nou konnen gen plis state kap kontinye fè travay sa. M pa konn si gen ankenn kesyon, eske nou wè nan zoom nan si gen ankenn lòt kesyon? Gen kesyon wi. Pa egzanp gon moun ki mande la a, eske se tout bon vre? Map di l jan l mete l la. Eske se tout bon vre moun ki tap tann yon repons nan men CBP One pa gen okenn chans ankò? Non, jiska nouvèl òd. Paske li, premye sa l fè, se ke li li fèmen app la. Paske pa bliye se yon app ki pou ba w aksè. Sa vle di kote nan CHNV Kote nan frontyè la, osito depi yè a yn è de lapremidi li fin fè envestiture lan, kèlke minit aprè premye sal fè se li fèmen app la, sa di ke si w fèmen app la pa gen mwayen pou pa gen aksè a li menm pou le moman. E nou di pou le moman, pou sa kè n di pou le moman paske pa bliye sal di nan executive order a, li di an atandan ke yo konprann sistèm nan an atandan ke yo wè kisa pou yo fè. Sa vle di kisa? Sa vle di ke pou le moman li kanpe. Pou le moman, si w te gen randevou yo, dayè yo kense tout randevou yo, e si w te prale tann pou yo mete yon randevou, pa gen randevou. Donk se la movèz nouvèl men an menm tan kòm mwen di w, se pa nouvèl ki pou fè w dezespere paske se an atandan ke l figure out exactly kisa l pral fè. Reprann
an klè. Yon bon ti detay, ki sa k pral fèt pou yon moun ki gen, ki fèk akouche yon ti moun isit, e vwala msye a kareman pran detay, pran desizyon pou bloke ti moun sa a pou l ta vin citizen. Exactement, so ide ankò, ide an se ke se sa li siyen, pa bliye Mwen di ke lè w gen yon executive order, sa vle di an tan prezidan ou panse ke w kapab fè yon seri de bagay, so li siyen, li mande pou yo mete fen a kesyon depi timoun nan fèt sou sòl ameriken timoun nan vin ameriken. Li di wi gen de timoun ki ka ameriken, gen de timoun ki pa ka ameriken. E bagay sa soti lwen lwen lwen lwen depi an nan 1800 yo. Kibò ke esklav yo Lè yo te vini soti kèk lwa kote yo pase, yo vin nan peyi an, yo vann yo mennen nan peyi an, esklav yo pa t gen dwa pou yo te genyen stati de citizen. Se sa k fè konstitisyon an te gen anpil moun ki te challenge pwoblèm sa paske yo di, ou voye m, ou soti avè m nan Afrik, Ou minm pa bo isi. Epi kounya w di m pa gen citizenship. Kisa m ye? Se konn ap di w se moun sa yo se moun ki san citizenship. So, depi an 1878 yo konsa bagay sa la. Sa di ke gen plis de 150 tan ki bo ke lakou siprèm deside ke kèlkeswa moun nan depi l fèt sou sòl ameriken an, san tenir kont de paran, de stati paran yo, yo. vini otomatikman US citizen kounye a se sa li anpeche li di non l pap fè l men kòm mwen di w pandan ke l di non l pap fè l lan nou gentan gen 18 eta ki deja ap challenge yo e depi w challenge yo fò yo tande kes lan se lè yo fin tande kes lan yo pral nan kòt se lè sa y ap konnen detèminasyon men pou le moman tout bagay an atant paske poko gen okenn vrèman desizyon ki fèt pou di kisa k ap fèt ak kisa k pap fèt e n ap voye plis presizyon pou ou pandan ke devlòpman yo ap fèt. Ok,
kounya gon moun ki mande pou ta ba yon ti lide, kòm si yon ti jan klarifye pou yo, ki konpòteman pou yo genyen lè yo ta nan pwoblèm swa nan lari oubyen swa lakay yo. Ki jan pou y aji?
Mwen ta di yo ale swiv videyo ke nou mete. Depi w la, fò ou subscribe nan youtube videyo nou yo, nan facebook page nou yo, ou paka, sitou nan epòk sa a. Ou pa kapab pap swiv nou. Pou ki rezon paske nou konekte avèk tout sous yo. Depi gon bagay kap pase nap vin ba ou yo. So si w pa swiv nou nou pa gen anyen n ka fè. Tout detay sa yo, yo sou YouTube Pedro. Si w ale gen sa ki rele konnen dwa w. Nou fè videyo pou n montre w depi A jiska W. Lè yon moun vin lakay ou kisa w kapab di l. Nou gen kat ki rele Know Your Right Cards. Nou mande w pou pran kat sa yo. Pou w gen yo nan machin, pou w gen yo lakay paske depi yon moun ta vin lakay ou, ke se nan imigrasyon, li pa genyen sa k rele yon manda ki siyen pa yon jij, li pa gen dwa antre lakay ou, ki gen non w ladan l. Fò l genyen non pa w ladan l, epi fò manda a siyen pa yon jij. Li pa gen dwa antre lakay ou. Sa vle di ke fòk ou konn bagay sa yo pou ke si jamè sa ta rive, dèfwa se pa aksidan, Dèfwa ou konnen, ou panse ke ou legal, ou panse ou gen tout bagay, pa ti nèg yo rantre sou ou, so fò ou konn dwa ou. Donk nou fè videyo sa yo, se pou nou ede w. E se sa ke nap mande tout lidè espirityèl nou yo, lidè biznis nou yo, lidè lekòl nou yo, itilize videyo sa yo pou nou, kèlkeswa kote ou genyen e an gwoup kap reyini, se yon fason pou tout moun yo ka konnen kisa pou yo fè. Ke se pou paran, ke se pou endividi nou gen tout sa yo nan YouTube page nou avèk nan Facebook page nou. Gon moun ki di la pa egzanp li tande yon zen nan lari a sanble menm moun ki citizen pa a labri eske se vre? Bon e gen lò ou nan yon administrasyon ki anti imigran e se youn nan bagay m te toujou di a yon seri de moun ki panse yo pi ameriken pase yon lòt Lè w ap viv nan yon administrasyon ki anti-imigran, se pa yon gwoup pa se pa yon gwoup versus another group, se imigran an jeneral ki under attack. Se sa k fè m di w ke ou pa ou pa bezwen etone pou ta wè ke dayè li te pase sou ansyen administrasyon. Moun ki US citizen, se lè rive Ayiti Kounye a pou yo oblije voye papye pou yo fè yo ka antre paske lè y ap fè yon rèd nan yon espas se pase yo pase yo pran tout moun. Basically depi se imigran ou ye espesyalman yon imigran nwa ok ou se imigran ke w te us citizen ke w te gen green card kèlkeswa stati ou te genyen ou pa alabri tou senpleman paske se pa lwa ke y ap swiv vrèman paske nòmalman yo pa ta sipoze ka touche w men le fèt ke se jis pou yo montre kijan ke yo against ou menm yo kapab fè nenpòt ki bagay se sa k fè tout moun sipoze pran prekosyon. Lè nap di know your right la, se pa sèlman pou moun ki fèk vin nan peyi a non. Ou menm ki nan peyi a depi 20 tan, 30 tan ki genyen green card, ou pa a labri paske tou senpleman e anviwònman an pa yon anviwònman ki favorab a ou menm. Men nòmalman yo pa ta sipoze fè l, legalman yo pa sipoze. Men pèsonn nèt a a labri kant il saji, ou konprann, de yon administrasyon ki against imigran. Doktè Gabo, gen yon moun la ki lwen, li nan zòn South Carolina. Yes.
Se pa li sèlman. Yes. Gen plizyè lòt ke m pale avè yo maten an, ki gen de kesyon klè nan tèt yo. Yo di ke nan zòn kote yo ye yo, pa gen okenn sèvis. Se sa. Pa gen anyen.
Mwen byen kontan.
Ki sa IFSI ka fè pou yo? Kouman l ka ede yo? Egzakteman. E nou byen kontan ankò paske nou di yo, se paske anpil ladan yo ki poze kesyon sa a, se paske yo pa p suiv nou Si yo t ap suiv nou, yo konnen ke depi kèlke mwa, nou mete sèvis online yon fason ki bon ke kèlkeswa kote w ye Ozetazini, ou kapab monte nan sèvis online nou an. Nou mete link lan e n ap mande teknisyen pou mete link. Ou kapab anrejistre avèk nou epi nou fè sa k rele webinar ki bon ke nou ou kapab poze kesyon, nou kapab ede w reponn. E si jamè gen yon seri de sèvis nou kapab fè pou ou online, n ap fè l. Sinon, n ap gade pou nou wè nan zòn ou an a ki moun nou ka konekte w. Pa bliye IFPC pa la just pou Ayisyen kap viv lan leta de Massachusetts. Nou kouvri pratikman kèlkeswa kote Ayisyen an ye. Se sa kè lè nap fè aktivite yo, nou adrese tout Ayisyen an jeneral ke l Ozetazini ke l pa Ozetazini. Depi se Ozetazini ou ye, ou kapab depi se pwogram federal, pwogram imigrasyon se pwogram federal, nenpòt ki lòt state kapab ede w avèk li. Donk sa di ke si kote w ye a ou pa konn kote pou w ale, Rankontre avèk nou again map mande teknisyen yo mete link lan pou yo pou yo kapab anrejistre depi ou anrejistre ou fè nou konnen nou gen webinar ke nou fè ki bon ke nou prezante tout enfòmasyon yo ba ou epi nou kapab di ou si nou ka ede w dirèkteman oubyen si nou ka konekte w avèk lòt òganizasyon ki kote w ye a paske trè souvan gen yon òganizasyon trè souvan gen yon avoka se paske w pa konnen men si w fè nou konnen nou menm nou la nou ede w epi lòt bagay nou fè tou pa egzanp nap fè know your rights nou gen Anpil kote nou fè nou yo right right pa egzanp la nou gen trè byento nou pral Nouyòk pou nal fè yon gwo prezantasyon nou yo right nou gen gwoup Florida ki deja ap fèl nou gen gwoup Jòjya kap fèl sa vle di ke si kote w ye a pa egzanp ou gen aksè avèk yon gwoup de moun ou vle envite nou poun vin ede w nap twò kontan paske nou bezwen ede otan dayisyen kèlkeswa kote w ye. Gen moun ki di la bon, pa ekzanp si se yon moun ki vini nan zòn jiyè 2024, de bagay konsa, li pa gen tps. Depi w pa gen tps, the next thing ke w genyen apre tps se azil lan. E gen nou te eksplike w sa deja. Sa di ke apre June 3rd ki sot pase a la, 3 jen, se te lè sa a ofisyèlman Pou ti pyès moun yo te kapab aplike depi w antre nan peyi an e nan pwogram Biden nan pa egzanp e ke w te nan peyi an bay 3 jen ou gen aksè a ti pyès. Men si w pa gen aksè a ti pyès ou vini aprè 3 jen an kounye a ak sèl aksè w pa sèl aksè youn nan aksè w ke w genyen se azil ankò Pou al pale avèk yon avoka, pale avèk yon òganizasyon pou yo kapab ede yo. Epi lòt bagay ankò ke nou pral pale semèn pwochèn, nou espere vrèman n ap ka kòmanse pale l semèn pwochèn, se kesyon pou kòmanse ap pale avèk anplwayè. Si ou se yon full time, yon moun k ap travay full time nan yon biznis, fò ou kòmanse, nou gen yon webina ke nou pral fè Pou ou menm antanke moun kap travay, depi ou genyen work authorization e ke ou full time nan job la, kijan eske nou kapab ban ou template de yon lettre ki bon ke ou kapab mande anplwayè w la eske l vle ede ou pou ke ou kapab aplike pou kapab vini genyen green card. Paske ke pa bliye Nan peyi isi, menm lòske bagay yo difisil se vre, men toujou gen anpil opsyon. Se sa k fè lè w konekte avèk nou, lè w konnen sa k ap pase, ou kapab byen sezi pou w wè ke ou gen anpil opòtinite ke w pa t konnen. Dènyèman la, pastè Kiki ap di m sa, youn nan moun yo ke l t pale avèk yo, epi li mande anplwayè l la, li fè l konnen kijan l ka al mande anplwayè l la si anplwayè l la vle aplike pou li, e guess what? Anplwayè a aplike pou li, kounye a nou gen yon gwoup moun kap bay sèvis gratui, sèvis legal yo gratui pou ke anplwayè sa a ka kontinye swiv aplikasyon an jiskaske moun sa a kapab genyen rezidans. Sa vle di ke gen anpil pwogram nan peyi an, se sa ke m di w toujou ret konekte paske depi nou jwenn yo nap vini pataje avèk ou menm. Ok, pi fò kesyon ki la a se kesyon ke w debat deja, ke w reponn deja. Donk, Exactement, se sa si ke w lap gen yon mande moun. dènye mo, m ta renmen petèt.
So, sa nou vle di a tout moun se ke nou pa vle w panike. Paske mwen toujou di w, depi w panike, ou pap kapab fè desizyon. Dezyèm bagay, nou pa vle pou w izole tèt ou. Paske youn nan bagay ke nou wè, menm nan kèlke klas anglè ke nou genyen, nou wè gen kèk etidyan ki kòmanse pa vini. Se pa le moman pou izole tèt ou paske lè w izole tèt ou lè sa ou vin pi frajil pou ke ou kapab ale anba whatever atak ke l genyen. Se pa le moman tou pou kite strès anvayi ou. Of course, gen moman difisil nan lavi a, nou konnen gen moman difisil right? Sa vle di ke pa bliye panse avèk sa se yon bagay k ap pase. Yon gouvènman li la pou yon peryòd byen defini. Youn nan bagay, youn nan ti bagay rapidman m pataje avèk anpil moun yè, mwen di gade pou wè yè E prezidan an bezwen fè inougirasyon l, lanati yo kòmande l pou l fè l anndan. So si l te puisan jan l puisan, li ta kòmande lanati, li ta di lanati, m bezwen tanperati a 70 degre. Men lanati di non m frèt e li menm li oblije antre anndan. Sa vle di ki sa, toujou e nou toujou tande toujou gen yon towo pa towo pou towo. Toujou gen yon pi gwo towo pase yon lòt towo. So quand il s'agit de l'homme, quand il s'agit de pouvoir, tout bagay sa yo se de bagay pasaje, piga w tiye tèt ou. E youn nan bagay mwen di w, Pigaw tuye tèt ou paske gen yon nouvo gouvènman k monte e ke bagay yo difisil. Kou bat yo, tan an pase, kou bat yo, opòtinite yo ouvri epi wap wè ke wap jwenn lòt mwayen pou fèl. Donk ankò yon fwa, pa lage tèt ou nan lari an pou tande nenpòt sa moun diw, an al tèl kote, an al tèl kote. M tande anpil moun lè yo vle yo deplase, yo al lòt kote epi lè yo bezwen retounen yo paka retounen. So pa afolew, Pran san ou, al chita, pale avèk yon òganizasyon kòm mwen di ou nan zòn kote w ye a ki kredib, oubyen yon avoka ki kredib, piga w lage tèt ou nan men sa k rele notarios. Notarios yo se notè piblik. Notè piblik yo se yon so yo genyen yo kapab mete sou yon dokiman pou yo sètifye dokiman an vrè. Yo pa avoka. So, pa kite moun al fè w tonbe nan sa ki pa sa, pran ti pasyans, epi before you know it guess what? Advocate yo ap batay nan Court epi before you know it tan ap pase epi tout bagay ap reprann a la normale so again mesaj la se ke pa panike rete konekte avèk òganizasyon ki kredib yo ankò yon fwa merci merci e kenbe la pa lage yes bagay yo di men solèy la gen pou l klere dakò Doktè Gabo de IFCUSC thank you.